Ok let's go.
Take that, rewind it back.
Salut tout moun, se yon plezi m kapab rankontrew pou dezyèm soti emisyon paw la ki se Ann pale show ak animatè paw la, Chblak Bebe le poète de la ville dit Rigolo. Nou vrèman kontan paske nou genyen yon lòt talan ke nou pral eseye dekouvri nan kominote pa nou an.

Production. Mèsi pou jan nou te akeyi premye soti emisyon Ann Pale Cho. Jodi a nou ap prezante w yon nouvo talan, yon talan ki konfime deja, yon talan k ap fè pale de li nan kominote pa nou an. Si w pa t konnen l, ebyen se opòtinite sa Seta Production ba w de konsè avèk Ann pale cho! Èske ou pare pou dekouvri nouvo talan sa kote ou pral konnen plis sou lavi pèsonèl li ak lavi atistik li? Ebyen, talan sa pa lòt ke yon wa. Yon wa ki twouve l nan labib, yon wa ke anpil moun konnen sa l regle deja nan lavi. Ebyen, li pa lòt ke animatè Salomon. Animatè Salomon, bonswa byenvini nan Ann Pale Show. Bonswa Ann Pale Show. So, jodi a m santi m kontan e m vrèman alèz tou pou ti tan sa m gentan pase bò kote w la. So, e m ap pwoswiv pou sa k pral vini apre. N ap kontinye. E animatè Salomon m panse ke se yon non ki vrèman espesyal, Salomon sa peze fò nan balans lan. E kote non sa soti, kòman w fè chwazi non sa? Bon, like Salomon an kote l soti, se jis m te nan domèn mizik, so m t ale nan studio san m poko, san m potko gen non atis, m potko gen non atis, se lè m rive nan studio a, m jis di m ap rele l Salomon. Kounya yo pozem kesyon poukisa e Salomon m chwazi men m di yo m poko ka ba onkenn enfòmasyon de non an. Ou konprann sa m di la non m jis chwazi Salomon e non an kòmanse fè anpil pale nan vil la. Animatè Salomon antanke moun ki grandi e fèt nan yon kominote ki vrèman difisil men se vre ke wap fè anpil bagay nan kominote a sa rive ke anpil moun pa rive konnen kiyès ki Animatè Salomon an. Kiyès ki Animatè Salomon? So, Animatè Salomon an, m ka di w, m se yon ti jèn, m ap kòmanse a la baz, m se yon ti jèn ki leve do vwe. So, m leve, kote m leve a pa t gen okenn fanmi m ki te atis, ki te animatè ni ki te konn fè mizik tou. So, m ap leve m avèk yon gran frè m Valide, m kwè l ap vin la nan jou yo. So, pa t gen okenn granmoun, gran frè, ou konprann non, ki te animatè, ni ki te atis tou. So, rèv nou se pou n te atis. Frè m nan ap plede ekri mizik, n ap ekri mizik. A laj de 17 an, m vin antre nan bouf, m met premye mizik mwen nan stidyo. Men m potko janm animatè non. Se vin pou yon chanpyona nan zòn bò lakay mwen dofre, paske m pa t leve lavil. So, m di nèg yo m ka anime, nèg yo di m pa kapab akoz yo pa t konn wè lè m ap anime deja. M di yo m kapab, yo di m pa kapab, vin gen yon lè, yo chwazi yo ban m anime. So, yo wè m sakaje sa, yo wè m bay yon bèl pèfòmans, chak aprè midi, yo fè m vin anime. Chak aprè midi m anime, chak aprè midi m anime. So, vin gen yon, youn nan pati, youn nan nèg ki te patisipe nan aktivite a, e li vin di m pou m al jwe Bono. Nan lè m rive Bono, men yo di m al jwe Bono a, yo pa menm kwè nan mwen. Yo pa menm kwè, yo jis panse se sèl la m ka jwe. E lè m rive Bodo, gen plis pase 500 moun ki reyini, e m pa konn wè kantite moun sa yo devan m deja. M an ti jan friki. Nya, m rale souf, w anwonn, m kwè nan tèt mwen deja, m bay yon bèl pèfòmans, bon, m tou lage. Se konsa ou demare? Tou lage. Monchè, felisitasyon, paske pi gwo pwoblèm nan se kòmanse a, e ou menm ou te dakò kòmanse, ou te kwè nan tèt ou. E se youn nan eleman ki vrèman fò pou yon moun reyisi, fòk li dakò kòmanse e fòk li kwè nan tèt li lè l ap kòmanse a.
Avan nou rive nan kesyon animatè Salomon an ki ap anime, k ap mete moun nan anbyans, an nou wè ti pati sa ki vrèman enpòtan pou nou. Ou menm antanke moun jèn dovre ki leve nan kominote ki vrèman rezève parapò a koutim, valè ke moun yo ap konsève e Kòman jounen, kòman ou ka dekri yon jounen pou nou, lè w leve, ki aktivite ou fè, paske ou se moun Dovre, ou leve Dovre. So, depi m piti lè m leve, le maten, jwe ti foutbòl, ale benyen nan rivyè, nan basen, sa e nan moman vakans, apre sa lè pa gen vakans, lè lekòl, leve. Ay lekòl, lè n sot lekòl. Sa pral depann de ki jou, si te le vandredi, jwe ti foutbòl. Apre sa anyen ankò. Eske ou pa gen jaden, ou pa gen kabrit, bèf anlè a? Papa m ki gen bagay sa yo. Men eske pafwa papa w pa konn di, a, Animatè Salomon, ann al nan jaden avèk mwen? Souvan.
Chak maten, chak maten. Depi pa m pa stab isi. Depi vini isi, di Animatè Salomon oswa Mike. Nan bay nan jaden, oswa bay zannimo yo manje. M pa friki pou sa. Anwe, ou menm ki son atis. Wi. E tout moun konnen w kòm atis. Wi. E pi, ou pral nan jaden, ou pote dyolanm, m pa konnen, ou pote yon sak sou tèt ou. Eske sa pa entimide w pa rapò a sa moun kapab di de ou? Menm, menm.
Ba figi pou sa. Ba figi pou sa? Non.
Se vreman enpotan. Atis la gon standa ou komanse jere. Gon yit ou poko gen, way je ou standa. Yap pase trè sou ou. Ou konprann sa m di la non? M konprann. Gen de standa m poko ka jere. Pi devan m pral jere standa sa ou. Sa vle di aktyèlman la, m gen moto, m pa annuiy m pran makout, m al andeyo, met bannan nan makout mwen m desann. May pote lavi l. M pa fwi ki moun mèt ap gade m, m pa fwi ki sa m. Sa m pi bezwen an m gentan kòmanse sa deja. Menm si m poko rive kote m bezwen rive a, men m kwè nan tèt mwen m ap rive. Ou konprann non? M konnen anpil jèn ki nan milye sa yo tankou ou menm, lefè ke yo gen yon talan nan yon domèn kèlkonk, moun vin wè yo kòm yon atis, epi yo totalman nye aktivite elvaj oubyen zafè fè jaden paran yo genyen pou pèmèt ke yo kab ale lekòl pou pèmèt founi yo tout sa yo ta kab bezwen. Eske se pa paske ou pa vle ke paran ou pa founi ou bagay ke ou ta kab gen bezwen? Eske se pa se yon presyon paran ou ki fè ou oblije fèl tou? Non, m leve nan sa deja. M leve nan sa, sa vle di m abitye a bagay sa. Se pa moun kap fòsem poum fè sa. Dèfwa menm se papam ki konn ap dim piganm fè sa piganm fè sa m konn leve le maten m pran manchèt m file way nan jaden li menm kap dim non fòm manje anvan gen kèk bagay fòm fè anvan. Sa vle di ou son moun ou konn sekle? M konn sekle wi alèz mwen. Ebyen ou tankoum. M fè tout bagay sa.
M vrèman apresye sa lakay ou. E bon antanke jèn ki se animatè. E ou pote yon non ki se animatè Salomon ki vrèman enspiran. Paske lè nou li nan labib, e rwa Salomon se yon moun ki vrèman espesyal. E nan zafè fi, se yon moun ki te gen anpil madanm selon sa ou di. E eske animatè Salomon ap imite menm Salomon sa ki nan labib la nan zafè kantite fanm ou gen yon de twa kat fi m pa konnen. Majorite moun panse sa men e pa sa e ye. Ou konprann sa m di w la? So, i gen plis sa pi devan men poko sa. Pou le moman la m ka di w m pa yon menaj.

Ekri mizik tou le maten. Le granm maten lè m leve m pa p fè anyen m ekri mizik. M ekri kèk slogan tou. Ok. Epi dòmi.
Se di avan ou vini la, di yon maten an ou son moun ki ekri anpil? M pa tèlman ekri anpil maten an. M ekri kèk ti slogan bagay tou piti. Slogan tou piti. E èske ou ka pataje yon slogan ou te ekri maten ansanm avèk nou? Ahh.
Slogan m te ekri maten an se, Pou wikenn sa a m pa bezwen menaj, m pa bezwen menaj mezanmi, m pa bezwen menaj. Sa yo m p ap ka ba w tout. Ti bagay tou piti. Ok, m panse animatè Salomon ou vrèman dekòtike an gwo lavi pèsonèl ou pou tout fanatik Cesar Production epi tout fanatik Ann Pale Show. ki vrèman bay tan yo pou kapab swiv e chèn Star Production sou WhatsApp, sou TikTok, e Facebook avèk YouTube. N ap mande yo tanpri kontinye fè sa paske se pi gwo sipòtè ke Star Production avèk Ann Pale Show genyen. La a nou nan kad lavi pèsonèl, nou pwale dirèkteman nan lavi atistik li. Lè n wè lavi atistik animatè. Salomon se sa li ye kòm animatè reyèlman. E animatè Salomon, e ou sot eksplike nou kòman ou ta pral vin animatè. E ou di ke ou leve nan kominote kote nan fanmi ou pa gen moun vreman ki te atis. Non.
Men ki sa k pral enspire ou pou w vin yon animatè oubyen pou w vin yon atis nan fanmi lan? M ka di se kòm si, ki jan m ka di sa? So, depi m piti sa nan mwen menm. Depi m piti se kòm si yon bagay ki nan mwen menm. Sa vle di se pa moun m ap imite, se pa moun m wè ki fè yon bagay m gen foli fè. Depi m piti sa nan mwen. M potko menm konn li, m ap ekri mizik an akapela. Ou konprann non? Se kòm si yon bagay ki nan mwen menm, se pa tankou moun m wè. Dayè m pa t konn okenn enfòmasyon de bagay mizik, m pa t konn anyen de bagay mizik. M jis konn ap ekri ti bagay mwen, wa konprann sa m di w la non. Lè m vin kòmanse ap konn sa k mizik, bon ak sa m vin antre nan domèn animatè a, animatè a voye w anlè nèt. Ok.
Eske ou raple w depi ki lè ou kòmanse nan domèn anima, bon anime aktivite oubyen e. Debiw kom atis. Gad sou 8 depi 8 an. 8 an. Bout komin gen bon lespri nou.
Ou komanse bay plezi.
M pot ko komanse bay plezi sa e. M te komanse ap ekri ti mizik mwen. Ou ande nan chanm lakay ou wap enjoy. Wi.
Ok m konprann sa. Menan ou menm kom animatè kisa ou jwenn kom kisa ou fè kom pi gran eksplwa pandan wap anime tou pandan tan ou gen wap anime a. So majorite pwogram MyGN se sèvis. Lè m di sèvis la, ay di sa yo met nan men m nan, li pa t vrèman, ou anprann non, li pa vrèman ta ede m vre. M konn al jwe men nan moman pou pèfòmans mwen, fason m jwe, m te ka soti a 3000 dola. Map soti a 700 dola. Ou konprann sa m di la non? Sa vle di m wè, m vize moun avan m vize lajan. M wè moun avan m wè lajan. Ou konprann sa m di la? Men, bay, bay jwe pou gap lan. Pa m di Brigan Ray fè sa ankò men m oblije m pap kite non. Sa, sa nan san w? Nan san m li.
Men poukisa ou wè moun avan lajan?
Paske e sa l ye. Ou sipoze wè moun avan lajan. Ou konprann sa m di w? Lajan pa fè moun, se moun ki fè lajan. Ou pa sipoze wè lajan avan moun.
E jan ou eksplike, pa rapò a benefis, n ka di pwofi, sitou an tèm de mwayen ekonomik lè w al jwe, paran ou konn dekouraje ou pou w kontinye nan. avèk pwojè anime aktivite, men ki sa ki motive ou davantaj malgre pa ou dekonseye ou byen dekouraje ou a la anime aktivite ou stil ou stil rete akwoche avèk rèv sa? So, m pap ba w manti frè m, sa yon bagay m renmen anpil wi. Animatè, m renmen sa anpil. So, m ka di w m pa janm fè repetisyon. Repetisyon m se m chita lakay mwen, ou anprann non? Ok. M chita lakay mwen m nan telefòn mwen m ka pase yon remix wi m ap anime sou li men sa ap repetisyon anpil se DJ konn ap rele m pou m al fè repetisyon avè yo m pa ale m pa enterese a chak fwa m konn fin jwe yon pwogram sa vle di nèg yo mal tape m m di a m ap kite bagay sa wi apre sa konsyans m fèt m di e m ap devan ankò m p ap kite m pa ka kite se te emosyon ki t ap fè w pale konsa m pa ka kite.

Wè nan lavi, nan vi sa nap viv la, nan peyi a, nan peyi sa nap viv la, gen de bagay ou pa dwe fokis sou yo, lajan, fanm, lè ou fokis sou yo wap echwe, wap konprann sa m di la, wap echwe, m pa fokis sou fanm. Men eske sa pa konn rive gen nan yo ki di a, bagay bout jèn jan wap regle, bagay marozo sa pa konn rive? Sa pa friki m, sa pa fè m friki monchè. Sa pa deranje w?
Non, gen nan yo m konn, m konn tape tou, m konn asepte. M pa konprann nou men gen nan yo m inyore yo.
E m panse ke nan domèn ke ou ye a, ou gen yon seri de moun ou pran kòm modèl. Paske ou gen moun ki devanse ou, gen moun ki nan domèn nan avan ou, e ki ap bay plezi depi dikdantan. E pami modèl ou yo kòm animatè, se kiyès yo ye? M ka di w pi dous, animatè pi dous. Yo kennen, tem di yo kennen, ou ka konn yo kennen an babou. Yo kennen ba 3 bit sa yo, mwen konn fenol. Fenol vibe la ri a, a ou sa va anko. E ou di pi dous, e pou sa se pi dous, dabo. Ou vibe li se rive sou mwen anpil. Yo kennen, paske se ou nan nèk ki anko a jem plis. Lap difisil pou nou vil pou jen ou animate, pou jen de animate. Sa li di nèk la te la anvan, mepi lap banm gwa. Ou aprann sa m di la non, nèg la ap ankouraje m. Lè misye wè m li mande sa m ye, m di animatè e di yo fokis. Ou aprann sa m di la non, l ap fè pwogram e afiche m. Li lage pwogram nan sou do m, li di yo, sa vle di gon lòt bagay li konn fè, l ap jeye sa l ap jeye a epi mwen li voye m al anime, m al kenbe pwogram nan pou li. M konprann sa.
Sa vle di se pa tout animatè k ap, w ap jwenn k ap fè sa pou ou. Pandansetan m sou animatè tou. M konprann sa.
E ou pale de Fenol tou, animatè Fenol. Fenol, yeah. Mwen menm ki bay misye respè men misye pa vrèman banm respè.
Bon, m panse ke li pa oblije resipròk e sèten fwa, fòk nou admèt sa, m panse ke animatè a ap tande sa, sa ka rive ke li. Li baw respè apre, ou konprann? Yeah, tankou janm di, li banm respè, ou anprann non? Ok. Janm bezwen respè a m poko jwenn li an. E kijan ou, kijan wap, kijan wap tann yon respè nan men yon lòt konfrè ki se animatè? Kisa w wè w. Kòm m di w, m pa ka animatè w animatè epi pou m wè w nan lari se menm bra l vre bo, fòk gen akolad. Ou anprann? Mwen m pa friki pou sa tou non, ou anprann non? Ok. Paske nèg la poko vrèman konnen m, se mwen k konnen, e mwen k sipoze bay respè a. Ah bon, sa a m konprann li. Mwen potan. E ou se yon animatè ki afiche pou yon aktivite. E nan mwa sa menm ki se yon aktivite ka fèt an sa foule. E kouman wap prepare may set la, nan ki nivou wap prepare animasyon pou aktivite sa? Pou mwen, program sa getan kraze deja. Pou mwen menm, m gentan sakaje pwogram sa deja. Sa vle di, fanatik ou gen yon Sa Folle, moun kap nan pwogram sa met men sou kè yo. Yeah, sa, m poko al jwenn Sa Folle non. Men fason m gentan prepare m pou m al jwenn Sa Folle a, m paka pa kraze sa menm. M remake ou kwè nan tèt ou anpil. Anpil mwen kwè nan tèt mwen anpil menm jan. Lap difisil m al jwenn pwogram m pa kraze. Paske anvan m kòmanse, m chache alèz ak pèp la anvan. Ou konprann sa m di la non. Depi m kòmanse fò ou fini. Men èske sa pa konn rive ou al anime yon aktivite epi ou deside tèt ou pa rapò a jan ou te prepare ou, jan ou tap tann piblik la reyaji epi sa pa rive fèt?
Sa rive men m chache, m chache yo kont menm. Ou konprann sa m di la? Ou kreye mwayen pou sa rive fèt. Yeah.
Gen anpil moun ki wè moun k ap anime aktivite nan nivo sa kòm moun k ap joure, moun k ap di betiz e sitou k ap joure fi. E ou menm, kòman ou wè sa? Èske se yon bagay ki, èske moun sa yo gen rezon vrèman? Banm zoom bal zoom ok m bay sa rèl depan de ki kote nan ki espas wap jwe pwogram nan yo m ka ap jwe sou plas la la gon fason m anime si m pral jwe nan yon lekòl gon fa m ka anime nan legliz wi wap kwè m ou konprann sa m di la non pa yon kote m pa ka anime sa pral devan wap kontwole sa w pral di yo ou konprann sa m di la m pa ka anime nan yon lekòl m pral di betiz. Map anime sou plas la la map di betiz men sa pral depan de ki betiz m pral di a tou ou konprann sa m di w la paske ou pa konn ki moun kap gade w nan foul la ou konprann sa m di w la men bagay betiz la m pa m pa bay nòmal menm nèg kap plede animatè kap plede di betiz kap plede jwe fi nenpòt kote yo ye sitou wi bagay li pa posib menm e.
Gen sa k rele enspirasyon imedya. Pa egzanp, pandan w ap jwe sou sèn nan menm, gen yon bagay k ap pase devan je w epi w tou enspire de li menm. E m panse slogan yo vrèman enpòtan lakay animatè yo. Ki sa ki enspire w pou kreye slogan? Èske se lè ou lakay ou, ou ap imajine yon bagay oubyen se enspirasyon imedya ki plis enspire w?
Tou 2 enpòtan. M ka lakay mwen konnya la epi m eksprime yon bagay. Ou anprann non? Konsa tou m ka nan pwogram nan tou. Epi pandan m ap anime m ka wè yon moun nan foul la la. Ou anprann non? E m tcheke sou li. Ou anprann sa m di la non? Pandan m Bono tou. Ann pran egzanp. M ka ap anime Bono la. M tou ap pale de moun Bono. Ok.
Ou anprann? Men kijan ou ye. Ou pa vle di m ap ba ou love la. M konprann sa. M pa ka pa pran foul la la menm. Bon map ba yo love baka pa pran foul monchè.
Se vrèman enpòtan. Nan kad animasyon, eske ou gon playlist kelkonk? E si yo ta di a, animatè Salomon ou gen pou al anime yon aktivite kap realize nan yon lekòl, eske ou gon playlist ki deja dispo? Kap di a, sa se playlist pou lekòl, sa se playlist pou legliz, sa se yon playlist pou. Mama ap jwe sou plaj kèlkonk oubyen nan yon pwogram pete chawonm, m pa konnen. Non m pa wè sa. Sa vle di, m ka di w, m pa, m jis senp. Bay di yo rele m pou lekòl la la, kounye a m tou prè. Se di, ou pare imedyatman yo fè apèl a ou menm? Wi.
M pare. Bay la e tèt li. Fò konn lò nan lekòl. Ou anpwen sa m di la, lò sou plaj, lò lòt kote bagay. Ou anpwen sa m di la? Ou pa ka fè bagay an tèt cho, ou nan lekòl wap al di betiz. Pandan sou plas la, wap anime, ou ka di kenn wòt sa w vle, se yon plas ou ye. Menm si e pa sa e dwe ye non. Men ou ka di sa w vle. Men pou lekòl, majorite fwa, mwen jwe de frè dèyè a. Sa vle di yo dem fin jwe m toujou jwenn moun ou anvan ap dim yo bèl pèfòmans bby ou byen jwe pwochèn fwa fò la e sa map chèche tou wi. Ok nan kominote pa nou an nou gen anpil DJ ki DJ ki preferew lè wap jwe a ou di a wè DJ sa se li kap kapab match avèk mwen bèt ke mwen vibe pi byen. Bon mwen gen DJ prefere. Men gen DJ ou abitye jwe ansanm avèk yo? Wi, m abitye jwe ak plizyè DJ. Dat Boy, DJ Mako, DJ Fidji. Ok, Fidji. Menm jwe ak lòt DJ tou. Ok. E nou sanse rive nan fen. emisyon an ebyen sa tap manke a Devwàn poun ta kitew ale epi ou pa satisfè bon anpil moun se premye fwa ou pral wè kote wap met yon ti kout animasyon ehehehe sa tap manke a Devwàn sa se moman pou pwofite epi pou met yon ti kout animasyon pou piblik kap piblik se ta pwodiksyon ki pral jwenn chans gade videyo sa. Bon bon koman som ka di yo la yo la.

Se mizik levanjil mwen entèprete. Ah ok.
Se mizik mwen entèprete mizik lwa tou. Ah ok. Avèk pwòp slogan pa m. M wè manman m kouche sou do. Papa m moute sou vant li. Manman m kouche sou do. Papa m menm ak sou vant li. Ba ou che di sa. Ok.
Good job animatè Salomon. Mon cher si yon moun ta ka gen bezwen w pou anime yon aktivite, mete vibe nan yon aktivite pou li, koman l kapab fè jwenn ou? Si yon moun ta bezwen Animatè Salomon l ap kontakte nan 43 65 79 28 Whatsapp tou wi gen Whatsapp sou li. Ok, m konprann sa. Yeah.
E gen yon tèm. DJ yo souvan, bon, animatè yo souvan itilize, oubyen de no jou m wè moun yo itilize l anpil, ki se, mwen pral pete chawa. Ki sa ekspresyon sa a vle di pou ou menm? Kòman ou konprann li? A di, lè nèg la di li pral pete chawa, se di, li pral fè koze, a di li pral kraze pwogram nan, ou pa konprann non? Li pral fè chawa. Ou pa konprann sa m di la non? Li pral bay plezi. Li pral bay plezi. Yeah. Lè nèg la di ou, yo, m pral pete chawa anlè a. Ou konprann sa m di la, men gen moun lè yo pale de pete chawa sa yo di yo tou panse a betiz. A betiz. Se pa sa vre. Nèg la di ou pral pete chawa m wè. Sa vle di se kontèks mo a ou dwe chèche konnen. Yeah, yeah. E pa fòseman se betiz nèg la pral plede di. M konprann sa.
Yeah. Animatè Salomon nou sanse rive nan fen emisyon an e li rete sèlman pou nou remèsye ou paske ou te kreye ti tan sa pou nou te kapab diskite e pèmèt fanatik Star Production avèk Ann Pale Show dekouvri talan sa, yon talan ki vrèman ekstraòdinè. Donk tout moun ki ta gen bezwen yon talan parèy pa ezite kontakte Ann Pale Show oubyen kontakte atis la. de fason pèsonèl paske li kite kòdone li pou n kapab rive fè sa. Mèsi a ou menm ki jwenn chans pou kapab gade emisyon sa nou swete ke ou fè swiv yo se like kòmante pataje epi abòne siw poko fè sa Animatè Salomon dènye mo w pou n kapab fini. Dènye mo m se moun kap swiv. Ann pale cho. Ann pale cho like abone pataje e si nou gon ti jèn talan bò lakay nou tou pa ezite kontakte ann pale cho. Mèsi tout fanatik, mèsi animatè Salomon, se te yon rèl plezi, randevou kase pou jedi kap vini. Tchaw, a la pwochèn. Ok let's go.
Take that, rewind it back.